Mwen chita nan anbasad la menm poko anyen m ka fè ladan l la. Epi m wè m pa wè vye fi sa la menm. M pa konn si l te fè manje menm non. Li toujou gon pakèt chante li gen pou l chante nou. M pa ka konprann, m pa konn kote l gen avè l. Moun sa yo gen toujou gon pakèt pawòl y ap pale nou. M pa ka konprann li menm non. Pou li menm li panse se yon timoun mwen ye wi. Tenten mesye. Wap nan inivèsite kounye a pou wè moun ap pale anpil yon pakèt radòt men Anmweyy paske mwen mwen vin la m poko wè l
Woyy
Kòm pa yon timoun la Eske granmoun sa yo toujou pa gon koukoukouk nan figi moun Ou pa ka met men nan bouch ou?

Ou wè papa w? Papa w te mouri. Lè papa w te mouri, lè sa a, ou konn konbyen ane w te gen? Ou te gen twazan. Sa w di la m pa bezwen konnen. Ou tande? M pa bezwen konn sa w di m nan. Ou te gen twazan w te genyen. Menm ke m te gen ennan.
M ap pase mizè avè w pou w rive kote w wè ou rive la. M tande. Ou renmen e lekòl mete w. Sa w di a?
Ou ta vle di m renmen? Wi. Kòmsi?
M ta vin fè pè ansanm avè w la? Jan w pale avè m la. M ta vin fè pè lakay ou a la? E manman mwen ye wi.
Mwen di w se lekòl m mete w. M pa mete w nan afè fi. Kijan wap moute sou mwen la. Bon sa kay ou pa mete m nan afè fi men pka nan fanm. Non
ou poko ka nan fi ou tande anpi se manman w mwen ye ou pa gen dwa pou ap tire avè m konsa. M pa tire avè w non madam. Kiyès ki madam nan? Sa fè m tande w di manman m ou ye. M pa manman w kisa m ye?
Ou pa w sanble avèk yon sèvant kap travay ansanm avè m? Kisa m ye?
Kisa m ye?

Humm
pap bon madichon non men ou gen pou fè yon pitit lè pitit la ap derespektew lè sa a wa wè mizè yo.
Li konnen lap bat mwen isi a m'en li pap bat mwen. Kèk kou sa depi m pati m santi m pa alèz, m santi w anba kè. Wouyy. Wouyy. Wouyy.

Salut fanm nou yo koman nou ye jodi an se fèt manman se yon gran jou pou tout bèl manman nou yo ke tou te manman pòv ke tou te manman rich nou salyew chapo ba pou tout bèl manman nou yo ki pral gade video sa e nou pa vini pou nou rete kote wap gade ti bout video sa kote ou wè Will kap derespekte manmanl kap trete manmanl tankou yon fatra eske ou menm si w te nan plas Will eske w tap maltrete manman paw la konsa e kote nap mande w pou kite yon ti komantè pou Will kote lap derespekte manmanl lap pale kote manmanl ap pale ansanm avèl pou byenl kote lap derespekte manmanl kote manmanl vin tonbe atè a manman vin gen yon maladi ki pranl kap twalèt sou li kote Will soti. Li kite manman atè a. Ou menm si w te nan plas Will, èske w t ap kite manman pa w la atè a, manman w ki te pote w 9 mwa nan vant ki pase mizè avè w la, èske w t ap kite l atè a pou w soti? E sa k pi mal la, zanmi l mande l pou manman l, li di manman l pa la, pandansetan manman an tonbe prezans li, li ale l kite manman an atè a. Lè l antre ankò. Li jwenn manman ap benyen sal kòl avèk twalèt li choute manman an choute malèrèz la atè ou menm ki te nan plas li eske w tap fè eske w tap maltrete manman paw la konsa hein eske w tap maltrete manman w yon manman ki yon manman ki gade manman manman paw la hein yon grenn manman ou menm ki pa gen manman nan vi sa humm. Ou manke anpil bagay nan viw paske yon grenn manman son bagay ki chè anpil nap mande w pase pataje video a pou nou kite yon ti komantè pou pou will kap maltrete manman l ou menm ki te nan ou menm si w te nan plas li m pa konn kijan w tap aji eske w tap aji pi mal Eske ou pa tap aji konsa. Ok nou pa vini pou nou rete nou ale baww.
Bonswa bonswa tout fanatik yo kòman nou ye lè nou wè vizaj sa nou gentan wè sè Evens men nan tèt manman se Will bon jodi an mwen vin fè yon gwo kout chapo ba Pou tout manman, kit ou te bèl, kit ou te lèd, kit ou te pòv, kit ou te rich, n ap di nou chapo ba pou nou. Paske san nou menm, nou pa t ap la jodi a. E m ap voun gwo kout chapo pou bèl manman m ki se Fanette Brice, kote l ye Ayiti a. N ap di anpil respè pou ou. Se gras a ou menm ki fè m la jodi a. M pa kwè gen yon manman tankou w Yon manman ki leve 7 pitit san papa M pa kwè gen yon lòt tankou w Si gen, m poko konnen l E se yon pi bèl fanm nan mond lan tou Respè pou ou anvi cheri Ou menm ki ap gade videyo sa a Mwen pa ta swete ou fè menm jan avèk Will Paske lè yon moun ou gen yon manman w ap derespekte l Se kòmsi ou pa t gen okenn valè ankò nan sosyete a Paske lè w ap Derespekte manman w se yon bagay ki vrèman di. Ou menm ki konn fè sa a, m ap mande w depi jodi a menm ki se fèt manman, al li, al met ajenou nan pye l al mande manman w padon paske lè w fè yon bagay konsa, ou pa gen oken valè nan sosyete a. E ou menm tou ki pa konn fè yon bagay konsa, ki pa konn derespekte manman w, m ap mande w toujou bay manman w love paske gen moun ki bezwen la ki pa genyen. Pandan fèt sa pral rive a la ki pral kriye sou tonm. Epi map di nou menm fanatik yo pataje video a pou yon zanmi w ou konnen ki konn fè sa pataje l epi pou l wè video yo epi pou l pran konsyans de sa l konn fè yo. Map di nou anpil mèsi pataje kòmante like. Epi respè pou nou. Alo alo alo guys kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye fanatik maestro Phelelson kòman nou ye kòman nou ye m espere nou tout anfòm mezanmi ti video sa se pou fèt manman nap fèl mezanmi moun ki ap derespekte manman yo gade video sa nan gen anpil leson ladan pou nou moun ki pa bay manman yo valè ki bay zanmi plis enpòtans ke manman yo ki bay mennaj yo madanm yo plis enpòtans ke manman yo.

Pou chak moun ki gen manman kap maltrete li. Manman se yon pyès enpòtan, gen anpil moun ki pa gen manman nan moman fèt sa la gen anpil ki atriste, gen anpil ki an jwa. Sitou mwen menm, mwen atriste paske m pa gen manman. Map mande nou pou nou an cheri manman nou anpil, pou nou bay manman nou bèl love. Men malerezman mwen menm m ta bezwen yon manman pou m ta an cheri, pa m nan gentan ale deja. Nou menm ki gen pa nou an, map mande nou pou nou pa maltrete li, pou nou pa, lè l pale avè nou pou nou, pou nou tande sa l di nou pi kon nou frape pye sou li. Nan moman sa a, se yon bèl jwa pou nou tout ki gen manman. Mwen malgre m atriste, m konnen pa gen anyen Bondye pa fè, Bondye ap toujou ban m fòs pou m kanpe. Nou konnen non atis sa y atis Emma, Bawo, n ap wè w ankò.
Hello hello hello fanatik Koman nou ye Tout fan maestro Fenelson Dozema official yo Koman nou ye E jodi a la se fèt manman li Mwen trè kontan pou m fè ti video sa pou nou E m ap mande nou pou nou ancheri manman nou Ba li love Pote ti kado pou yo Fè kè yo kontan Paske jodi a la son bèl jou Jou manman nou ye, m ap mande nou pou nou toujou pwoteje manman nou, toujou pote ti kado pou li, pase men nan tèt li jodi a, paske jodi a se yon gran jou pou tout manman, kit ou te rich, kit ou te pòv, ou deja manman, li deja manman w, l ap toujou rete manman w. Ebyen fanatik yo, se te Mafya ki te pote bèl ti konsèy sa pou nou. E map mande pou nou tout Pataje link lan yo pou nou Abone a chanel la yo sak ki pat ko abone Nap re wè nan yon Ti tan ankò Bye.
Avan sa m pat janm m pat janm fè kòl a misye ankò non. Evre?
Monchè men m ta swete w fè kòl a misye pase misye nan bon chemen an men. Nan ki chemen m ye la?
Hum? Nan ki chemen m ye?
Misye aksepte Jezi Kris man. Pou m ta aksepte l tou? Fòk ou ta aksepte l.
Difisil anpil.
M ap di w, ou wè misye w ap wè w ap wè jan misye chanje. Chanje konplètman. M swete w fè sa tou men. Ou wè? M fè sa la wi.
Hum?
Dakò. Pou m kite machin nan nan lari a? Si m pa soti nan lari a, m pap viv menm non. Non monchè, depi w depi w nan Jezi menn, pa gen afè mache nan lari mande moun. Moun ki nan Jezi pa nan mande menn. Ou tande frè m? Ay, pouki se nou k ap sibi, m pap rete non. Ou pap rete?
Chèche yo a ou di menn. Kòm ou di m chèche yo a menn m ap gade si. Dakò.
Twòp ti gason menn pou misye ap mache mande nan lari menn. O Jezi. Chanje ka chanje konpòtman misye non. M konnen ou kapab.

Mwen konnen ou fache avèk mwen. Tande byen sa m ap di w la cheri. Mwen konnen ou ase gran. W ap tande sa m ap di w la. Mwen konnen ou fache avèk mwen wi. Ou gen ou gen tout dwa w pou fache avè m. Ou tande? Tande byen sa m ap di w la. Ou wè nan pozisyon w wè m ye la? Sa w wè w te jwenn mwen kanpe m t ap fè a?

Tout otan se Joel nan kay la mpap janm kite non. Sam bezwen nan menw lan tout otan mpa jwenn li mpap kite non. Ou pa konprann sam gen poum gade w. Fè rim ou wi. Fè rim ou wi. Antouka antouka antouka mpa sou zen. Mpa sou zen non. Se vin se vin se deyò mte soti. Kòm moun yo te di konsèa pou pou pou yo te vin wèw. Ki moun sa m malad?

Kaka a sot kote l soti map pale avèk pitit la wi e li vin ranni sou mwen kareman. Gad mesye m pa menm fin pale avèk Lens non m pa vle pita la pou Lens rele l pou l pale pou l di l sa non. Gad mesye sa m ta fè la m pran. Mwen antre nan chanm mwen isit. Waw. Bon. Demwazèl la janm wèl kanpe a la. Eskel renmen m vin bon. Ay limena sa yo m pran kou deja. Map pèdi cheve nan bò sa la. Pran pil kou. Mwen pa ale pran mwen pa renmen m vre men malay. Gade sa lòt la fè. Mwen se mavel byen lontan. Pa janm mwen di madi. Koni mòd. Respekte yon mèt.

Li anfòm man gen kote pou l pran bagay wi. Li ta pran met bagay nan kòlèt li, li ta pran pil bagay wi. Domaj, m pa fè yo konfyans. Se pou vin pi wa la.